pale depi mwen byen ansanm avèk Nina. Non, e pa konfyans non cheri, gen de bagay m pap pale sou Facebook. Mwen di nou Nina Ayiti nan moman sa. Nina Ayiti. Nina gen pou l moute sou Facebook. Anvan ane a fini, ou ka wè anvan mwa a fini, anvan lòt mwa a antre, m pa konn kilè, paske pandan l Ayiti a la, li vin nwè anpil, li pa bèl, fò Nina pran swen kò l, lè l antre pou l al kay doktè, pou l bagay. Kòman fè ke sè Nina a, li pa fè foto a Nino? O, m vin wè, m vin wè neve m, sè mwen mouri. Sil pa mouri vre mèsi. Cheri li pa mouri Nina ap viv ok Nina ap viv. Cheri sa w bezwen wè se pou enfòmasyon m vin bay mwen di nou Nina pa mouri Nina la lap viv. Gras a Dye Nina ap viv li vivan se sa ki plis enpòtan nan moman sa pa gen anyen ki enpòtan ankò pa gen anyen ki enpòtan ki enteresem menm si Nina te wadèvè sal te fè, wadèvè manti li kreye, wadèvè sa gangan di l li fè l, mwen asepte l avè l paske se vi l ki te an danje. Nina se san wi l ta pran. Se san wi l ta pran. E dèske l pa ban m otorizasyon m ta mete foto kote l ap bay san nan bouch li. Ou konn wè lè yon moun ap vomi se gòò, se san. Li di se pike yo pike l yo te voye touye l. M pa konn kiyès. Menm si li di m non moun, m pa gen dwa pou m di non moun. M pa konn si se vre, m pa konn si se pa vre. Senpleman l pa pli mal, li pa bay san ankò. Li pa bay san ankò. Nina trè byen. Gras a Dye. Sak fè. Li pa dwe moun si sou Facebook. Senpleman m pa konnen si moun nan e zanmi ni te ye, bagay, m pap gen dwa pou m vin di sa l di m. Senpleman li kouri bri lanmò l nou se ayisyen. Nou konnen Ayiti lè yon moun ap manje nou, gangan ka di nou kouri bri lanmò nou pou nou kapab anvi. Moun nan kouri bri lanmòl gras a Dye Nina ap viv afè moun senpleman mwen pa bay otorizasyon gon lòt kòb ki gon lòt video ki ta pral fèt yon lòt video ki ta pral fèt moun kap m pap bay lajan ankò pou oken video fèt paske kote Nina ye a Nina pa gon goud. Tout sak fèt se mwen menm ki fèl. M pap bay lajan ankò, on sèl bagay pou Nina fè la, nan semèn nan lap antre, pran swen tèt li, al lopital, tekè tèt li, epi poko moute sou Facebook la. Nou konnen Nina son timoun tèt cho, han, poul wè telefòn nan nan menl lap gade tout zen sou Facebook yo. Lap moute poul di nou kòkòt a manman nou nou konn Nina ap moute lap di nou kòkòt a manman nou nou konn Nina trè byen Nina ap anmit moute sou Facebook lap di nou kòkòt a manman nou e mou Nina dil konsa bann kòkòt sa. Nina di timoun Nina voye yon voice ban mwen maten an Nina di Nina Nina ap fèm ri yo ka wè Nina anba live la la wi pèm gon ti fo paj la m sou li Nina sou li hein Timoun Timoun Nina Nina Lè Nina moute live timoun Nina vin joure tout moun Tout moun. Nina m wè mout anba live la wi please pa ekri pa joure sou ti tèt fo paj la m pa vle w nan afè Facebook ou konnen baz ou pap trayi w. Men yon moun di m ou fout manti kaka. Kòman m manti a cheri? Nan kisa m manti a? Nan kisa m manti a eeh? Nan kisa m manti a eeh? Melina fèk ekri m nan e ri l ap ri. Li di e kòmantè yo l ap l ap li la eeh? Mel di m se kòmantè yo l ap li la. Ti Moune a byen pwòp la pitit. Li dim li pral manje may moulen a sòs pwa legim Nina gen konbyen jou konbyen semèn Nina pa janm ka manje timoun se san l aprann si Nina gen lè l t ap al Ayiti a m te di l piga l ale m di Nina piga l ale Nina gon pitit fi sendomeng èske nou wè pitit fi Nina a moute li di manman l va mouri Nina gen rezon di nou bann kòkòt pa lave a ou konn kisa Nina di nou bann kòkòt pa lave bann zozo pa lave ok bann kòkòt pa lave bann zozo pa lave Nina mouri epi pitit li pa moute li gon pitit fil wi li gon pitit fi sendomeng. Hein nou konn Nina grann? Nina grann deja wi. Nina grann de fwa. Sa nou konn de moun nan? Nou pa konn anyen de moun nan non. Nou pa konn anyen de moun nan. Nina gen rezon di nou bann kòkòt pa lave. Nina di Nina Banm di nou yon pawòl, nou menm ayisyen nou vrèman smart, pou yon moun fè yon video poul di lap boule, yap boule Nina, li ap fè yon bagay prive, e li menm li pa tap nan prive a, e sè Nina a? Nina gon sèl, poukisa sè a pa al wè ti Nino l met yon foto a ti Nino? Li pa gen otorizasyon, li pa gen, li pa konn kote ti Nino ye, li pa konn nan ki adrès ti Nino ye. E pa mwen menm non e Nina ki di nou bann kòkòt pa lave bann zozo san lave nou pa konn se konsa Nina bann kòkòt pa lave eske nou lave kòkòt nou deja timoun Nina bay san Nina vin anfle. Vant Nina, men Nina, figi Nina, pye Nina, e kounya pye Nina kòmanse dezanfle timoun. Lè bri lanmò ap kouri m di m di konsa e si Nina mouri vre? Kote Nina ye a? M ap pale a moun yo m di e si Nina vin mouri vre? Pè Jan m wè a son zonbi. M ap pale a Nina maten an m si tèlman kontan. M ap kondwi pou m vin lakay mwen. Map pale a Nina m di Nina m grangou wi la Epil di konsa enben relem nan kamera lèm rele Nina nan kamera Nina ap bwon soup avèk fèy. Kise sa eske banm di yon pawòl si w ta wè se a ta vin di se a e wilib lap pran pou jis kounya li pa konn ki kote ti li pa konn ki kote ti Nino ye li pa konn nan ki kay ti Nino ye. Li rele manadyè Nina, manadyè a pa pale avè l, paske Nina di l piga l pale. Nina di wat tout enfòmasyon l aprann l aprann sou Facebook la. Nina di l aprann sou Facebook la. Poukisa e pa nouvèl Nina m vin bay? Sa nou bezwen nan mwen menm nan menm? Sa nou bezwen nan mwen menm. M vin bay nouvèl Nina nou bezwen mwen menm. Eske sa pat fè nou mal. Mwen di nou Nina pat byen. E deske jan de foto m genyen, videyo, kote lap bay san, san nan bouch, jan l anfle. Li pa banm otorizasyon pou m lage yo. Li pa banm otorizasyon poum lage screenshot video kotel relem, kotel voye voice li pa fè li pa banm sa yo. Tout moun kap fè live sou Facebook se kaka yap pale. Ou wè Nina son gwo atis vre li fè yo pale. Gèlè se sak fè Nina geri a, li fè yo fè live. Tankou DJ Slim fè on semèn lap lap lap chante antèman Nina. E sak fè Nina geri. E sak fè Nina geri. E sak fèl geri. Kounya la si nou wè Nina, Nina kòmanse dezanfle. Li kòmanse sèl sak anfle nan Nina se pye a. Figi a dezanfle, ponyèt la, vant li te klere. Vant Nina, si w te pèse l avèk yon epeny, gèlè se dlo k t ap sòti. Kòm se yon moun ki gen plis ke nèf mwa ansent. Jojo Montana, ou pa ka vini pou w di m manti. Pou w di m manti. Sè Nina, sa k fè l pa wè avèk Nino? Sa k fè l pa wè avè l? E pitit Nina? Pitit Nina a konnen l ansanm avèk Nina. Kòman l fè pa ta moute, Wi, m se pitit Nina, m se premye pitit Nina. Wi, manman m mouri. Poukisa l pa di sa? Ou wè pitit li pa moute? Si w te wè sè a ansanm avèk Nino, nou te ka di e vre, li vin wè neve l, li pa menm konn kote neve a ye. L ap tcheke telefòn pou l rele pou l wè neve a, l pa konnen. Dam bouklin nan li konnen Nina pale avèl yè li fache nan moman sa l vrèman fache paske li di li moute live kòman fè Nina fè pitit la fè manti wi m dakò a Nina nan fason sa bagay Nina pat byen pitit mwen pou mwen m di pitit mwen men kisa pou l fè men kisa pou l di mwen dakò ansanm avèk li. Eske se ouk te touyel Naomi? Eske e ouk te touye Nina? Gèlè se ouk tap fè maji nan dèyè Nina? Eske e ouk tap fè maji nan dèyè Nina? Men Nina fèk ekrim nan Mercredi si Dieu veut lap antre lap antre alman. Humm li Haïti Nina Haïti la ok Nina fèk sot bwè yon bèl bòl soup ok. 20 avril fineray li pa pral nan antèman, si li ta pral nan antèman li ta fon ti foto, li ta fon ti videyo, li ta fon ti live, li ta asiste nou Nina, Nina si pou, Nina m konnen w anba live la, pandon Ayiti a kouche nan w sèkèy yon dra blan epi fè foto a simaye l ok please. Humm e mouri nou ta renmen moun nan mouri moun nan malade gangan dil poul t kouri bri lanmò l poul retire vye nanm vye zonbi ki sou li yo li fèl em dakò avèl mwen asepte avèl. Kòman sa cheri, m pap vin vann, m pap vin fè kòmès, jan Nina konn di. Kòman fè se views mwen bezwen an? Mwen di nou Nina mouri. Mwen di nou sa? M pa di nou Nina mouri. Eske m ouvri bouch mwen, mwen pou m di nou Nina mouri? Nina pa mouri cheri, Nina vivan. Nou konn Facebook sè a di sè a, Èske ou pa al wè Nino? Epi w lal wè Nino. Epi m wè manmi Bouklin nan. Epi m wè li moute nan yon live Facebook pou l di sa m ap fè, sa m di a e manti. Menmsi yon moun ta. T rele telefòn li la de Nina l pa pranl paske nan moman sa l fache a Nina pou bri lanmò li t al nan live moun li di Nina mouri. Nina pa mouri ok Nina pa mouri Nina trè byen sa Nina di la. Wè, men Nina voye m al lave bòbòt mwen wi. Nina di m pa okipe nou. L ap moute n sou Facebook la, l ap plen bouda nou a kaka, l ap di nou al lave koko nou, al lave zozo nou. Bianca li pa mouri cheri. Li pa mouri nina nina trè byen kounya si e lè nina te mal la m pa tap jamè jamè moute fè live paske nan jan kem te wè nina te ye a mwen panse nina tap mouri sim ta lage foto jan nina te ye nou tap tèlman tèlman Telman ap kriye m wè Nina pa mouri se Bondye k bal lavi menm si tout sa li menm son moun son moun ki biliv nan afèl lè moun nan biliv nan afèl ou paka di anyen. Ou m pa ka bil m pa ka di anyen nan sa senpleman li di se se se se gangan an ki bal lavi mwen menm m pale avèl m di se Bondye anvan gangan an dezyèm paske se lèl ki potko rive li di m pa di sa m just kitel biliv nan sal biliv la paske janl tap bay san janl te anfle a Se se mèt di se sèl gangan sa gèlè ki te ka bal lavi. Poukisa sè a pa al wè Nino? Sèw mouri, poukisa ou pa al wè pitit sèw? Wap pe sè a pede rele moun poul konn nimewo. Depi anvan, èske nou pat wè Nina pat alèz avèk sè a? Èske sè a konn ki kote Nino ye? Li pa konnen. Nou menm ayisyen fò nou smart kòman fè nou pa gentan wè jan tout bagay pase senpleman rete tann nou konnen Nina ap moute gen anpil moun Nina retire ki te admin sou paj li a epi moun ki konnen ki dwe Nina yo tout mwa yo fè kòb la. Sanble l Sanble l pou lè Nina moute paske Nina ap moute sou nou avèk fòs Nina ap moute sou Facebook la avèk fòs Lè Nina ap moute m vle Nina pou Nina ap vrèman bèl Vrèman bèl Fò Nina fin pran kò l pè Kounye a Nina desann anpil Desann anpil anpil anpil Wè m ap gade yon foto la Si m ta vire telefòn nan m ta montre nou Nina Nap screenshot epi nap kriye tou. Pè Nina pa byen janl te ye a. Ebyen tout moun ki di ki di kap voye foto toto kòman bagay la rele tonton fache moun kap di ou fèzè ou fèzè madanm lanmmèd. Pouki pou moun ta gentan wèl nan èpòt madanm sa tonbe sou tèt madanm sa tonbe sou tèt hein ou tonbe sou tèt gade yon moun ki voye yon pil tonton fache ban mwen eben cheri voye tonton fache jan w vle cheri voye tonton fache pou moun nan di w konsa ke tande pou yon moun di w antèman prive. Se sèl bagay ki pa ka fèt prive se antèman. Depi w mouri, w mouri nèt. Ou mouri, w mouri nèt. Poko janm gen moun ki mouri an sekrè. Wadèvè jan w mouri a, piblik la ap konnen. Mouri konn fèt an prive? M poko janm konnen mouri fèt an prive. Mouri fèt an prive? Mouri fèt an sekrè? Eben fò moun nan ta gon voice Nino pou Nino di konsa tout bat gen moun ki bat pou yo fè Nino voye voice pou di manman n mouri Nino pa fèl nan telefòn nan li fon ti kriye poul di manman n mouri l klòp li fèmen. Nino pa menm fon minit non. E pitit Nina poul ta ye vre. Nino smart. Nino pa menm fon minit non. Nino fon ti kriye. Jan manmann di l la. Jan Tout rele ap rele Nino. Nino pa pran telefon. Nino pa pran telefon nan anko. Cheri, ban m di yon pawòl. Ou di depi jou jan m ap pale a manti, kounye a m si tèlman kontan, m wè Nina ap manje, Nina ap choute sou mwen, m di Nina m grangou m sot travay, en, Nina ap choute sou mwen, Nina ap bwè soup ap voye kiyè moute. Pou jan Nina te ye. En. Jodia m si telman kontan m gela ap fè tout jounen an m pa domi telman m kontan lèl potko rive poul te mouri. Ki moun sil mouri la antèman lap fèt whatever jan mouri pitit pa gen antèman prive on moun ka marye prive ou fè tout bagay prive depi ou mouri pa gen whatever jan ou mouri dyòl ou mèt vire pa dèyè dyòl ou mèt gwo men gwosè lang ou deyò antèman w ap chante kanmenm si on moun on mò nan yon sèkèy. On mò nan yon sèkèy li lèd ou palel mal konn moun sa son moun ki gon gro pwoblèm mantal hein whatever jan mò a te ye fòl ta fòl ta lage mò a sou Facebook whatever moun kap di Nina mouri. Yo di antèman Nina ap fèt, bay Nina Non Nina, Nina smart anpil Bay Nina nan sèkèy la Nina pa fè sa Bay Nina nan sèkèy la Bay yon videyo Kote, kote Nino kanpe bò sèkèy la Hein, l vin salye manman l pou yon, pou yon dènye fwa. Ebyen ok cheri. Yo di yap boulel pran sann nan. Eben cherim nan yo pap boulel yo pap pran sann nan tout sa kap fèt. Dènye video a m pap peye pou li ok m pap peye pou li m pap peye pou dènye video a Nina dim konsa

Oh oh esi yo peye l esi yo peye manadjè a hein kòman kòman l te ye Nina pa bezwen vin mande moun sou Facebook depi m la Nina pa bezwen oken moun sou Facebook. Mari Nina ansanm a Nina e m avèk Nina. M pa ka di sè Nina pa gen sè. Tout lè Nina te malad la, l pa t regle anyen pou Nina. Nina konn bezwen kat minit pou l use telefòn, pou l use entènèt, yo pa konn bay Nina. E mwen k konn bay Nina. Ki sa yo konn regle pou Nina? Hein? Ki zanmi, kiyès ki te konn fè yon bagay pou Nina? Yo pa t konn fè yon mèd pou Nina. Yo pat konn fè yon mèd pou Nina li konn al wè Nina li konn al yo konn al wè Nina Nina nan lopital la poul ba yon moun yon ti tep se mwen menm wi se mwen menm. Ebyen cheri ebyen ret tann vin.

Ayy oh mon Dieu Nina sa Nina di Men komisyon Nina Nina di menm kaka nan boudal Petra Sizit paka manje Nina pa mouri Si Menm ka menm kaka nan boudal Si Nina ta mouri ti moun Nina nou tap kite Nina fè tout tan sa nan glas Hein ti moun Pou Nina ta mouri m ta kite Nina tout tan sa nan glas Ki kote m tap ye. M pa t ap Nouyòk la. M ta prale nan antèman Nina. M pa t ap janm kite Nina fè tout tan sa nan glas. Si Ni, enben, pou yon moun di w konsa, Ni, antèman Nina poko fèt. Si antèman l poko fèt. Pa gen lajan! Hein? Hein, timoun? Hein? Pou Nina ta mouri pou m ta kite Nina tout tan sa nan glas? M tap kotem ye a la nan nouyòk m pa tap jamè la. Nou vle l te mouri. Yeah se sa wi. Yo vle l te mouri vre. Hein. Nina di nou tout ki te kriye pou li a, nou konn bout Nina, Nina di nou kòkòt a manman nou, al lave kòkòt nou, al lave zozo nou. E sa. Nina di konsa lè lap moute lap moute yon kilòt, yon soutyen avèk yon talon kikit byen fen. Li di li pap pale non mizik senpleman lap pase. Apre sa li fèmen live la. Li di li pap pale. Nap ekri li pap pale. Nou konn Nina se yon moun fou li ye, lap fè sa vre. Li di lap pase mizik, yon kilòt, yon soutyen. Epi lap fè. 2 melon yo byen di nou konn jan nina nina pran di nina fè tetel parèt on jan byen di lap fè tetel parèt byen di lap moute pou nou. Efeksyon k touyel gèlè se sanl tap bay la ki touyel. Nina di konsa, Pétresse Isis, menm kaka nan bouda l li pa ka manje, alovwa pou l ta manje l. Okipe moun sou Facebook ki vini k ap bay nou manti. M te di l, m t ap manje l. Dipetre si li chita sou yon ti chèz Nina gen poul vini sou li avèk on kilòt, on soutyen, mizik senpleman. Li dil pap reponn li non a mizik senpleman lap pale avèl. Menm si m wè nou pa share live la pou nou fè moun ki moun ki renmen Nina yo gen anpil moun nan Facebook ki apresye Nina trè trè byen pa deyò de Facebook la Nina nou wè sou Facebook la li pa menm ou wè lè Nina apresye yon moun moun li renmen Nina pa fè zen avèl m gen lontan depi m byen a Nina. M pa la pitit Nina. Mwen menm se mwen menm mwen menm Nina fèm konnen l gen pitit sendomeng. Tout tan nou pale. Nina pat janm moute la pou l di l gen lòt pitit. A pati de ti Nino. Ki fèm pale de pitit Nina gon dyòl pèlèpèpè. On moun soufle l on pawòl ki vin pale pitit Nina Françoise figi figi montad. Figi fi sa m paka konprann figi fi sa de ponm kèt bò figi l li rale figi al dèyè ou konnen l te fè operasyon li rale figi a figi a stil defòme figi a stil Nina rele l figi ponm kèt figi montad sa se pawòl Nina e pa pawòl mwen figi ponm kèt figi montad m byen kontan ke li te kriye pou Nina Nina di w mèsi kanmèm. ke yo te kreye pou li. Cheri, pa di m ta, pa di w tap kontan si l pat mouri, Nina pa mouri. Ni, eben rete la, Nina ap moute sou Facebook kanmenm. Ou konn Nina son moun fou li ye, menm si w kenbe l a kòd, ou anchennen l, depi telefòn nan bò kote l ap peze bouton live la. Nou konn Nina. Paske m pale l, m di Nina jan Nina ye a la, Nina pa ka moute live. Dayè Nina pa byen menm. Nina pa byen menm. Mwen vrèman kontan mwen ba nou enfòmasyon sa a ke Nina pa mouri. Tout moun ki t ap kriye sa te fè l mal. Mwen menm, sa lè Nina ap soufri a l te fè m mal anpil. Sak fè m pat jamè moute pou m demanti lanmò Nina, m te wè Nina nan bouch tou lanmò a. M te wè men Nina men lanmò a. M te wè men Nina men lanmò a paske on moun wap bay san ou anfle Nina paka kenbe kòl li paka kaka li paka pipi. M di m pa vle al di Nina pa mouri epi Nina vin mouri pou moun Facebook vin di se manti map bay. Lè m wè Nina nan plat soup li lap bwè, Nina ap fawouche m, lap bay blag avè m, nou konn jan Nina ye. Mwen menm mwen nan travay Nina kenbem nan telefòn nèt nèt e mwen menm kap di Nina al dòmi m di w malad ou sipoze dòmi li lè konsa kote w konnen m tap ye sou Facebook sou Facebook la wi m tap ye Naomi Nina pa mouri Naomi. Mwen kwè m konn pale avè w wi, m kwè w ka konn, ou pa konn non, ou ka, ou k pa konn non Facebook sa, e pa non m ki sou li, m kwè si m pale avè w nan Messenger w ap konnen ni nan pa m ou wi, ou konnen ke e pa vyoz mwen bezwen. Nina trè trè byen. Trè trè byen kounya l pa mouri, li pap mouri jan l te ye a. Jan l te ye l pat ka pran souf. Li pa ka pipi l pa ka kaka menm anfle l anfle se sak fè m pat janm di anyen e lè l di m konsa voye kòb la ale pou li pou yo ka kwè lanmò l epi m pa konnen si se petrès l lap tap manje li pou petrès la ka anjwa ke l mouri Gen de bagay menm si ki pa se kay gangan li ye a, gangan an ka di l menm si ke l fè m konfyans, piga l di tout bagay ki pase. Li ka pa di m tout bagay, gen de bagay m pa ka di se Pétresse la k t ap manje l, li pa di m ki moun ki t ap manje l. Gèlè se sa k fè Pétresse la moute li di li menm. Sou wè figi fanm nan, hein? Fi a mande Nina di wa menm kaka nan bouda l ou pa ka manje?

Yeah Bondye gran Pou mwen menm Nina di konsa ke se gangan an ki trete li e pa e pa gangan pou mwen menm se Bondye k anvan se lè a k potko rive ki fè l pat mouri se lè a paske jan ke li te ye li te vrèman grav li te vrèman vrèman grav se sa k fè m pat jamè di anyen M pat jamè di anyen. Tout tan m tap kriye. M tap kriye. Mwen t mwen rele pitit Nina, m pa bezwen di non l, li sou Facebook l anba live la la. Mwen wè l moute. Mwen rele l mwen di konsa m vle pou w al a manman w. Li di m li pa gen lajan, m voye lajan pou li. L ale, l al jwenn manman l. Pou jiskounya l avèk manman l. Malgre tout sak pasel manman w li manman w nèt. Ok. Hum. Chérie. Chérie. Naomi. Esi w malad? Ou preske mouri nan fason Janina te ye a. Si yon gangan di lap baw lavi tankou gangan jan nina rele gangan sou facebook yo ankò m tap bay yon blag avèl m pa sonje yo di yap baw lavi pou kouri bri lanmò ou pap fè sa èske ou pap kouri bri lanmò ou èske ou pap kouri bri lanmò pou gen lavi hein èske ou pap kouri bri lanmò pou gen lavi nina gon pitit sendomeng se pa byen bagay yo byen vou li. Malgre sa sil gon pwoblem sil kay li paka peye li grangou lap rele Nina pou Nina van on bay pou li hein li gon ti pitit tou pitit poko chape pou gangan dim konsa lap banm lavi poum di boul lanmò mtap di tout moun sou se sou Facebook map di Facebook menm jan Nina mezanmi mtap di tout moun tou fes. Nan di tout moun sou Facebook. Kòkòt a manman yo. Epi pou m ta peye yon moun, pou moun nan, moun ki close mwen, pou kouri bri lanmò m. Sa nou panse de sa? Nou pa ta fè l? Mete nou nan plas jan Nina tap soufri a, nou pa ta fè l? Ki jan, ki lè Ayisyen te bon konsa k pou pa ta fè l? Ki pa ta kouri bri lanmò l? Ou tap vle pou mouri pou pou kite pitit ou dèyè? Eske w tap vle pou mouri pou kite pitit ou dèyè? Mwen m pa tap fè l. M kwè ou menm ou tap fè l. Sak fè sa? Wi, on moun pa konprann. Pou moun nan malad lap bay san l pa ka pipi, lè Nina pa ka pipi anba ti vant li ap fè l mal, tèlman anba ti vant konbyen jou l pa ka pipi, l anfle, lap rele anba ti vant, ou menm ou konn on kote ou chita wap pran on egzamen, pa gen twalèt kote w la ou pa ka leve pou al pipi. Hein ou paka leve jan w pipi fè w mal anba ti vant pou w gen konbyen jou w paka pipi. Eseye gen w pipi ki kenbe w, kenbe pipi a pa al pipi pou kijan w santi anba ti vant ou ap manje w, ou chita sou yon twalèt epi pou pipi paka tonbe.